Salut Medam e mesye bonswa Nonm se Tony Dogo Jodia mwen vini mwen parèt nan yon show kem batize show sa a Ready for Jesus Be ready for Jesus Sak fèm parèt jodia li te lè li te tan Mwen parèt se Jezi ki voye mwen Lè Jezi ban mwen mesaj fò m fè l pase M pral rakonte nou sa ki pase Te gen dezan de sla 24 septanb ou 25 septanb an 2015 Mwen fè yon vizyon. Yon vizyon nocturne. Nan vizyon an, mwen wè mwen m ajenou devan Jezi. M anfas Jezi, men m tou piti devan Jezi. Jezi tankou yon jeyan, li wo, li ajenou tou. L ap gade m. A pwoksimite, mwen ka, li ka gen 40 pye de otè malgre lajenou an oubyen 50 pye de otè malgre lajenou an. Si l te kanpe, l t ap pi wo toujou. Mwen m tou piti anba l, tankou yon ti miniskil. Donk, trè miniskil, epi li menm li s on jay. M ajenou devan l, m ap konfese, m ap fè konfesyon. Sa mwen ap fè lè map konfese a m pèdi vwa m map kriye men se pa se yon nonbre de tan se yon pil tan m fè devan l se pa minit se pa è se pa li plis ke yon 2 jou 3 jou 4 jou 5 jou l plis ke sa Map konfese devanl m ret an plas devanl lap gadem men kijanm wè li plus otan pa level tout otan ke wap monte wap monte wap monte wap jwenn limyè ap eklere plus se a di nan figil m pat ka wè figil byen paske figil te eklere nèt figil te bare avèk limyè se tèlman m pat ka wèl men lap bese tèt li mwen gad. Lap gade lap bese tèt li gade m. Se yon bagay ki te ekstraòdinè. Lap bouje tèt li, lap pale, lap gade mwen, mwen map. Apre ke m fin konfese, lam ap sot nan zye mwen, map kriye. Apre m woule kò m, kijan m woule kò m, kijan m wè mwen. Mwen devan li mwen si nou konn wè on on ti bebe ki nan vant on moun kap prale akouche se konsa m te wèl m te wèm nan nan nan nan vizyon an tankou on e on ti moun kap pral soti nan vant manman ni nou konn fòm sa se konsa m te wèm te ye sa ki rive

Glorifye. M chante l, m chante l enfiniman. M chante l enfiniman. Se pa ni yon grenn, de fwa, kat fwa, senk fwa. M chante l toutotan ke m ap woule. Men, nan le sans e, e, e m pa, m pa woule nan sans e tèt mwen non. M woule nan sans side. sou kote, m ap woule nèt ale epi retounen ankò, epi m ap chante Lalfa ou Lomega nèt, san, san rete. Epi, m mwen ajenou ankò, gen yon silans absoli. Nan silans sa a, sa m tande, m tande yon vwa, yon vwa a eko, ki di, Lagè a kòmanse. Mete jenou w atè, ajenou, priye sensèman pou tout limanite. Apa de sa, m pa tande anyen ankò. M leve nan dòmi an, m te wè m sou kabann nan nan pozisyon ke m t ap woule a. Enkwayab! M leve m limen limyè, depi m leve m wè m nan pozisyon an, m panse se m t ap fè sou kabann nan. M trè pal jou sa a, aswè sa a m leve e nan dòmi an. Lè m leve ankò m trè pal, m si tèlman pal, etranj ke sè m nan mande mwen, Kijan w ye konsa a Tony? Ou trè tris, ou trè bay. M te vrèman trè kalm trè tris. Se pa tris. Epi le landemen m ap eksplike sè sè mwen lòt moun yo sa. Yo di bon sa se pou m ale pale li. Sètensi ke mwen t ale te gen frè Benedik ki t ap fè on priyè karismatik. Mwen t ale nan priyè sa a mwen te di l nan asanble a. Mwen te eksplike l. Sa se yonn. Pa twò lontan de sa, apèn senk, senk mwa konsa, sa a se pa yon vizyon, se sizè di maten.

Map chante si tèlman chante atiran bagay ke m pa janm fè eseye konpoze oubyen sa pa janm nan tèt mwen ap konpoze mizik eseye konpoze sa pa janm nan tèt mwen menm epi chante chante avèk priyè a vin nan bouch mwen oo jezi. Ou te soufri pou mwen, O Jezi, Ou te bay san Ou pou mwen, O Jezi, Ou te mouri pou mwen, Ou bay lavi Ou, Ou bay lavi Ou pou sove mwen, O Senyè. O Jezi, mwen vini nan pye Ou, O Jezi, se Ou sèl mwen genyen, O Jezi, Se ou menm m tap chèche, se ou menm menm, se ou menm menm mwen tap chèche ooh Jezi ou konnen padone ooh Jezi mwen konnen w pap banm do Ooh Jezi ou renmen mwen anpil ou renmen mwen ou renmen mwen pase tèt mwen ooh Jezi ou konnen kase chèn ooh Jezi ou konnen woule wòch ooh Jezi enposib ka posib avèk ou menm.

Se sa m te gen pou nou. Donk, se pa o aza m vin la jodi a pou m vin di nou. Mwen vin di nou. Paske, gen anpil. Bagay ka pral pase. Lè vwa divin nan di m, Lagè a kòmanse, li kòmanse! Prepare nou, priye, Jezi son sèl bagay li mande nou. Son sèl bagay Jezi mande nou, lanmou, renmen yonn pou lòt. Lanmou ka efase peche. Lanmou ap mennen nou kot Jezi. Se lanmou, renmen Jezi mande nou. M ap di nou ankò pou nou le, pou nou li please. Li Matye 24. Jezi te di tout bagay yo nan Matye 24. Lè l ap vini, sa k pral pase. nou mèt atann nou avèk yon seri de tranbleman de tè, avèk yon seri de bagay nou poko wè ka pral pase, paske lè Jezi nan wout, tout bagay li te di nan Matye 24 yo, ya pral fèt. Silvouplè, se pa mwen menm ki di nou non, m refere nou li Matye 24, li tout Matye chapit la. Answit. Li Joël 3, nou mèt li vèsè 1 a 5, paske gen yon eklips solè la a k apral pase lendi 21 out. Se yon siy ankò li ye. Se yon siy li ye, gen yon bagay k apral pase. Se yon siy li ye, gen yon bagay k apral pase. M pa gen anyen, m pa gen pyès sijeksyon m ka fè de sa, m pa gen pyès opinyon m ka fè de sa, sèlman mwen di nou sa. Donk, li Jowèl 24, e, e, li, eskize m, li Matye 24, Jowèl 3. Jowèl 3 a trèzenpòtan, kote n ap wè Please, li Joël 3, de vèsè 1 a 5, Mathieu 24. Donk, yo gen tout anons yo ladan yo. Donk, se sa sèlman m te gen pou m di nou. Donk, mes frères et sœurs, tanpri, tanpri frè m a sè m yo. Mesaj sa a, si yon moun pa tande l, fè yo tande l. Se premye fwa m parèt pou mwen anonse yon bagay an piblik, kote ke anpil moun gen chans pou yo tande l. Tanpri, o non de Jezi, Yonn di lòt Jezi nan wout. Lè Jezi di yon bagay, pawòl li se verite. Sa l te di nan Matye 24 yo, yo se verite. Men y ap fèt la a sou nou la a. Y ap fèt, y ap repete, e nou mèt atann nou avèk de an ankò pli de terib tranbleman de tè ou plis de choz ke nou poko janm wè. Se pa mwen menm ki ta renmen sa, se pa mwen menm ki di l, men se Jezi k di yo a pwòp bouch li. Nan Matye 24 ankò silvouplè. Li li, chache konprann li paske Jezi nan wout. Map di nou mèsi dèske nou tande mesaj sa a. Yonn di lòt silvouplè. Map di nou mèsi ankò. Silvouplè map mande nou lè nou gade video a